Bonjou bonswa guys byen vini nan FB Visuel Ferrari pou gen la se ekstrèmman kontan avèk ou jodia m pral fè ti videyo sa pou tout moun ki nan kanal mwen an kap mandem kòman pou yo itilize metamask ou menm si w fenk vini nan crypto monè ou kou bezwen vann ou bezwen achte ou bezwen fè nenpòt tranzaksyon ebyen m pral montre w le fameux Metamask enben metamask kisa metamask la ye enben metamask la li se yon bous vityèl menm jan ou gen bous ou mete lajan ou ke ou mete 5 goud 10 goud 1000 goud ladan enben se menm jan avèk metamask sof ke nou konnen metamask li menm lajan kripto se lajan vityèl ke yo ye enben nou gen yon mone nou gen yon bous dijital ke yo rele e metamask ou byen yo rele l wallet an anglè l vle di bous e byen wallet donk premye bagay wap bezwen konnen pou telechaje e e metamask la pou l si pou l asire w ke metamask ou anfòm e byen rete nan tout ti video sa m pral montre w kòman pou jwenn metamask pou telechaje mwen menm mwen gen metamask telechaje deja men m pral al avè w nan yon lòt. espas pou kapab wè kòman pou itilize Metamask. Enben premye bagay ou gen pou fè si w gen Android, si w gen iPhone, si w gen laptop enben ou prale sou Google Chrome, ou prale ou pral tape Metamask ok. Lè w tape Metamask pati sa a vrèman enpòtan ok. Si w gade la mwen menm mwen paj mwen an filtre tout e metamask ki pa bon ok si w desann anba a la wap wè l di w metamask google chrome pwen kòm sa pi gò telechaje ok sa tanm poko pi gò telechaje metamask google chrome ok pi gò telechaje l pi gò antre nan link sa yo e wap wè la l make metamask epi w anlè wap wè twitter pwen kòm a pou metamask blockchain Non non zanmim non ok pa antre nan link sa yo pa antre nan link sa yo yo pa bon ok tankou lè ou vini la ou di metamask login pa antre nan link sa yo men m pral montre w ki link pou antre link ki bon an ok link ki bon an se link sa ki wap wè anlè tèt li l make https de pwen slash slash metamask pwen io metamask pwen io metamask pwen io wè m di l 3 fwa pou l ka ret nan tèt ou pou w ka konnen enben se li menm ki vrè a poukisa gen vrè ak fo enben si w telechaje yon move metamask enben ou riske a pèdi lajan w nan ou riske a pèdi kòb ou pral depoze sou wallet sa poukisa se paske gen anpil anpil eskamè skamè yo kisa yo ye se yon pakèt nèg ki fè fo metamask enben ki ap veye ou menm kap voye link ba ou kap ki fè link ki vini sou google ki mete link sa yo sou google epi nenpòt moun ki ale sou google men kisa yo fè yo telechaje yon lòt link epi depi ou fè nenpòt tranzaksyon ou pa fèl nan vrè metamask la ou fèl nan metamask ke yo fè a enben otomatikman yap gen kont pou walèt ou yap pran tout kòb ou gen so gen anpil anpil moun ki pèdi 100 mil 80 mil 200 mil dola konsa nan telechaje vye metamask enben metamask sa enben pwen io a se li menm ki vrè metamask la se li menm pou klike la ke ou klike otomatikman ou klike li pral ouvè yon nouvo paj ba ou enben nouvo paj sa e pou kapab verifye eske metamask sa se metamask ki bon an wap wèl make metamask pwen io. Metamask pwen io depi wèl pa make metamask pwen io ebyen sot se ladan se premye advè e avètisman ke map baw premye avètisman se https de pwen slash slash metamask pwen io ok lèw fin telechaje metamask lèw fin si se sou Google ou ye ok Google chrome kounya la ou pral verifye si se metamask la ebyen paj metamask la li menm li fèt. konsa e crypto wallet gateway to blockchain app e yap baw tout enfòmasyon sa yo e start e yo kòmanse eksplore blockchain yo a yo gen 21 milyon moun kap itilizel ok sa vle di son bagay ou ka fè konfyans ok depi se vrè a ou telechaje son bagay ou ka fè konfyans paske yo gen 21 milyon itilizatè ki aktif kap itilize l e si w vle ou kapab telechaje l dirèk mwen al montre w kòman pou w fè sa si ou vle tou ou kapab li tout enfòmasyon yo sak pase nan paj ofisyèl la lap parèt konsa ok lap parèt konsa ok e yap di w tout bagay achte voye swap token ok yap baw tout ti enfòmasyon sa yo sou paj la wap wè bot office yo ka amelyore yo ka chanje imaj yo men yap baw tout ti enfòmasyon sa yo kòman pou eksplore blockchain nan kisa pou fè èske data ou yo yo sekirize ok wap desann sou vle ou kapab li tout ti enfòmasyon sa yo epi la gon ti video nan lòt fake paj yo tou gen yon ti video tou men la gen yon ti video e wap kapab gentan wè se vrè metamask la ou menm ki fenk vini ok ou menm ki fenk vini nan nan ok yes ou menm ki fenk vini nan crypto enben ou wap kapab gade ti video sa pou kapab konprann kòman jidem nan ye avèk metamask la ok kisa metamask la ye ok kò sa se hakè yo nèg kap vòlè enfòmasyon moun ti video sa yo fèl yon fason pou yo montre w tout sa w kapab fè avèk metamask la dan le fiti ok ou kapab achte ou kapab fè yon seri de bagay avèk metamask la la se ti videyo sa a, y ap montre w ki jan Metamask la li menm li fonksyone e ki kote l ap rive nan ane k ap vini yo avèk kripto monè. Ok, se pratikman sa ti videyo sa a eksplike avèk ti tonton sa ok k ap montre w kòman l ap eksplore Metamask la, ki sa Metamask la genyen ladan ok. Metamask la se yon bagay ki sef, ki sekirize.

ok e aksè infinity avp open sierra repo uniswap etc so poukisa m pran ti tan pou m montre w tout bagay sa ebyen se paske li ekstrèmman enpòtan yon lòt bagay ankò kapab shop nan metamask la ou kapab achte ou klike nan link la lòt fake yo pa gen sa ok myspiritshop pwen kòm se la ou kapab achte avèk metamask la ou kapab achte pwodui metamask yo ou kapab achte ti short ok menm jan avèk mptgl mwen va achte ti short ti short e metamask e bèl ti kepi metamask tas metamask ke ti mesye yo ap vann ok e sou platfòm yo a so lòt fek paj yo pa gen sa ok poukisa m pran tout ti tan sa poum eksplike w li byen se paske lòt fek paj yo yo menm yo pa gen sa kou m fin montre la e wap wap wè tout enfòmasyon e yo gen IPP yo gen support ok yo yo gen team yo ok nan fek paj yo pap jwenn sa ok team yo ok kiyes ki team yo kiyes ki nan team nan etc etc ok team team metamask la etc etc etc etc etc koman yo konstwi developer entwisyon fax ou pap jwenn tout enfomasyon sa yo nan nan. nan metamask la ok nan fake metamask yo poukisa m pran tout ti tan sa pou ou se paske li ekstrèmman enpòtan pou w ke nòmalman ou konnen enfòmasyon sa kounya la m pral montre w kòman pou w telechaje metamask la ok m vin avèw nan yon lòt ekstansyon ok avan menm si se sou google ou ye si se sou google ou ye w ap vini sou google w ap prale nan google chrome ok wap prale nan Google Chrome lèw rive nan Google Chrome ou pral klike wap klike ale a Google ekstansyon Chrome epi wap klike Google Chrome isit la ok Google Chrome isit la ou pral nan web store Google Chrome nan ok web store Google Chrome epi wap klike MetaMask MetaMask sa ou wè map baw la ok eee klike MetaMask enfòmasyon sa ou wè map baw la yo ekstrèmman enpòtan yo Yo e youn nan enfòmasyon ki pi esansyèl ki genyen nan crypto ok umm la nou nan nou nan metamask ok metamask euh metamask epi wap wè la ankò lap banm metamask pwen io gen plizyè metamask bon sou fèk vini paske mwen mwen filtre metamask mwen yo siw fèk vini

tankou telefòn oubyen tablèt enben wa prale nan e dab nan e e e e e aplikasyon yo pou kapab telechaje ok m klike la epi m pral fè ajoute ekstansyon ok m ajoute ekstansyon otomatikman m ajoute ekstansyon la li pral telechaje rapid vit lèl fin telechaje rapid vit ok Li yon ti jan li yon ti jan lou 7 5 10 15 ans ou bay kontinye ok 1 megabyte ke ki pral telechaje epi lè fin telechaje li pral parèt nan extension la li gentan fin telechaje li pral parèt la ok li pral parèt la otomatikman si li pa parèt la ou al klike la pou wè kote li ye ok li poko monte li poko monte ok lap fè lap fè konpwobasyon li egzakteman li montre la ok epi li montre la m klike la m pral fikse li ok m fikse li pou poum ka wè li kounya la m pral kreye metamask mwen poukisa m kreye metamask ebyen lè w gen kripto sou yon lòt kote ou bezwen voye l sou yon lòt kote ok banm di l byen lè w gen kripto sou yon platfòm annou di ou menm ki chili ou achte yon crypto sou yon platfòm epi ou bezwen rezo metamask pou fon seri de tranzaksyon paske metamask la li menm kisa li pèmèt ou fè metamask la pèmèt ou gen aksè avèk yon tout blockchain yo nèt ou kapab fè tranzaksyon avèk tout blockchain yo nèt nèt nèt tout tou kel te ethereum kel te cardano blockchain cardano blockchain ethereum blockchain e avalanche tout blockchain yo nèt enben ou kapab fè transaksyon sou tout blockchain yo san okenn difikilte blockchain bitcoin san okenn difikilte ou kapab fè transaksyon paske metamask la li menm li fèt avèk li fèt pou tout e enfòmasyon so me vrè metamask la enben wap wèl di w byenvini a metamask. Epi wap kòmanse. Ou kòmanse, yo di w èske ou te gen yon fraz deja, fraz sekrè deja, e èske ou te gen youn. Si w te gen youn, wap enpòte l ok. Kòm se kreye nap kreye l pou premye fwa, map montre w kòman pou kreye l pou premye fwa. Epi wap fè kreye e kreye yon nouvo. Yap ba w tout enfòmasyon sa yo men ou kapab li l ok. Ou menm pap li l pou ou, ou kapab li l. Wap wè yo di w pi gwo janm rekopile kle tranzaksyon ou yo, piga w rekopile adrès IP ou yo, piga w vann enfòmasyon avèk lòt moun, paske depi w vann enfòmasyon sa yo, m pral montre w pi devan, ou kapab pèdi tout lajan w genyen. Ok, epi m ap fè aksepte, otomatikman m fè aksepte, y ap ba w pou w antre yon kòd, ok, e ba l antre nenpòt kòd ou genyen, ok, antre yon kòd. nenpòt kòd epi ou fè sa mwen li tout enfòmasyon sa epi pouw m kreye yon yon nouvo password ok kreye yon nouvo password lèm fin kreye nouvo password la map tann ke metamask la li menm li finalize epi otomatikman li fin finalize map kapab nòmalman fè tranzaksyon e san okenn difikilte non ya pral banm yon seri de mo pou fè yon lòt videyo ankò pou yo di w atansyon avèk enfòmasyon ke wap itilize la ok enfòmasyon pou pwoteje pou pwoteje metamask ou tout enfòmasyon sa yo se pou pwoteje metamask ou m tap konseye w gade ti videyo a ok pou w kapab gade yap ba w tout enfòmasyon responsabilite ki genyen epi wap fè wap klike ok klike la epi la Y ap ba w yon seri de fraz, m ap pale w byen, m ap fè yon ti kanpe la pou m eksplike w li byen byen byen zanmi m. Ou wè fraz sa a yo ba w la a, li ekstrèmman enpòtan. Mo sa yo, li se 12 mo. Se mo pou mete twa kote. Pou sa pou mete l twa kote? Yon kote ou pa janm ale ki senp, yon kote, yon lòt kote ou pa janm ale ki senp epi yonn ou gen alamen. Poukisa? Ebyen paske kle sa se tankou Pòt lakay ou ok si pòt la si ou pa gen kle ebyen ou pa gen kadna si ou pa gen kle pou ou ouvè pòt lakay ou ebyen ou pap ka antre paske kadna a bloke a diferans de lakay ou avèk sa si ou pa gen kle ou ka pran yon tòch ou ka pran yon bagay ou kase kadna a pou antre men la pa gen wout pa bwa menm moun ki kreye metamask la si ou pèdi mo sa yo si ou te gen mil dola dimil dola sou kont ou enben menm yo menm yo pap ka fè w jwenn li paske metamask la se yon bagay ki desantralize pa gen moun ki gen aksè avèk li ok moun pa gen aksè avèk li se sèl ou menm ki gen aksè ak sa sa vle di 12 mo sa yo dwe sere yo byen lwen sere yo plizyè kote pou lè ke wap fè tranzaksyon an ou ka rejwenn li e si telefòn ou ta pèdi laptòp ou ta pèdi tablet ou ta pèdi pou kapab toujou rejwe li lèw vini pou retelechaje metamask ou chonje lèn te kòmansel yo te di sim genyenl deja poum ajoutel ebyen sim te genyenl deja m tap ajoute mo sa yo epi m tap rekipere kont metamask mwen tout kòb m genyen m tap jwenn li ebyen se menm jan pou sa tou ebyen tout kòb ou pral mete sou metamask ou la ebyen depi ou pa gen 12 mo sa yo, 12 mo sa yo w ap pèdi kòb ou. Se sa k fè fò w ekri yo mo pa mo alalèt, premye, dezyèm, twazyèm, katriyèm, senkyèm, sizyèm, setyèm, ettyèm, uityèm, nevyèm, dizyèm, onzyèm, douzyèm. E lè w fin se tout mo sa yo epi w fè suivan. Yo pral di w pou pou pou èske ou verifye mo sa yo ok èske ou verifye si w te verifye yo ok ou te mete yo plizyè kote enben ou prale premye a m sonje se te clam dezyèm nan se panic twazyèm nan se on vil twa katriyèm nan se e ay ok senkyèm nan se boulèt Senkyèm nan se boulèt. Sizyèm nan se lenk. Setyèm nan se izi. Uityèm nan se flòt. Nevyèm nan se split. Dizyèm nan se skit. onzyèm nan se jump, douzyèm nan se dish. Epi m pral fè enfòmasyon yo, m pral konfime enfòmasyon sa yo. Otomatikman m konfime mwen genyen wallet mwen ki konekte sou blockchain tout bagay ok. Epi otomatikman mwen konekte. Kounye a yo banm tout enfòmasyon ki nesesè epi boom mwen konekte mwen gen yon metamask konekte ok lèm fin gen metamask mwen konekte metamask mwen kreye m genyen sa se ethereum ok kote poum ajoute lajan yo e sim bezwen ajoute sim bezwen fon tranzaksyon son lòt video m ka fè poum montre w sa paske lè ap fèm defo ok si w bezwen ajoute yon nouvo e rezo an nou di nou bezwen ajoute nouvo rezo ki se bnb nou pral banm tou montre w kòman w kapab fè sa metamask ou bezwen ajoute yon rezo metamask e network binance ok network binance si w bezwen ajoute rezo binance lan sou metamask ebyen wap fè sa w wè m ap fè a ou vini sou metamask net

ok epi ou ou klike boom otomatikman ou klike enben mwen ajoute wap wèm dim ajoute la smart chain li ajoute kounya sim ale la map gen 2 rezo map gen rezo ethereum ok map gen wè l make ETH epi sim bezwen chanje l nan rezo ma klike la m gen rezo bnb sim bezwen rezo avalanche tou ma ale map klike la sou m'ajouter boom ajouter rezo epi m ale m fè metamask e network avalanche e epi boom epi otomatikman lap banm tout enfòmasyon sou metamask network avalanche lan map klike sou li lap banm menm koze yo epi map fè menm processus la. Ok map fèm pwosè sila non rezo a etc. E sim bezwen ajoute yon crypto ok sim bezwen ajoute yon crypto sim bezwen voye yon crypto men map fè konsa m voye yon crypto map pran adrès la m kopyel epi lèm fin kopyel lap banm tout enfòmasyon sim bezwen swap yon crypto ok an nou dim bezwen swap an nou dim gen bnb. dat me gen 23 bnb m bezwen swap li avèk yon lòt e yon lòt avèk usdt ok map fè sa ok an nou di m gen bnb m bezwen usdt map swap li an nou di m gen 23 bnb ki ekivo a 9000 dola ebyen map swap li otomatikman m fè swap li yap banm tout enfòmasyon eksetera eksetera boom m fèl epi tranzaksyon an ap fèt epi wap wè tranzaksyon an ap fèt la yap dim konsa kem pa pye kob sou li paske e yap banm tout enfòmasyon ok tout enfòmasyon yo e gaz fi a zero pwen zero sèt ki ekivo a twa dola eksetera eksetera but m pap fèl map jus cancel li paske son kont m fèm kreye poum kapab montre w kòman pou kapab itilize metamask la si w bezwen enpòte yon token ok si w bezwen enpòte yon token wap jus ale nan bsc bsc

Ajoute shiba nan wallet ou ok. Shiba token nan nou pral ajoute nan wallet metamask nou kòm wap fè. sa pou kapab ajoute l epi yo bay byen senp wap vini la wap klike shiba epi wap pral baw tout enfòmasyon de shiba token shiba peg inu token ok e tout pri l tout kòman l evolye etc epi wap vini la wap wè kote k make kontra kontra ou klike sou kontra a epi lè w fin klike sou kontra a epi ou ale ou mete kontra a la boo otomatikman ou mete kontra a la tout enfòmasyon ap monte de shiba wap wè otomatikman l make shiba epi l make 18 e desimal epi wap fèl wap enpòte l boo ou genyen token shiba nan wallet ou ok si m ale la sou ee si m tounen wap wè boom. wap wè se tounen wap wè shiba a la m gen bnb m gen shiba si m bezwen ajoute m di m bezwen ajoute e te e te e te e te wòm meta ok e te wòm meta em m klike la epi lap banm m pral chèche adrès la m pral chèche adrès sa kote kontra a ye ok. E kote kontra a ye a Malick? Map klike sou kontra a ok map klike sou kontra a m klike sou kontra a boo m klike sou kontra a m ale nan metamask la ok m kote ki di enpòte e enpòt token nan m ale la epi m klike m mete adrès la otomatikman l make ethm ki signifi mete ethereum meta ok epi ou enpòte token nan otomatikman enpòte token nan transaksyon an ok token nan ap parèt sou ethereum se tout sa m te pote pou nou guys si w se yon moun ki enterese nan enfòmasyon ke mwen menm mwen bay yo ok m ap di w konsa ke pa bliye nou sou tout platfòm yo nou sou youtube ok nou sou youtube nou sou YouTube e m vin ban nou love la sou YouTube ok YouTube YouTube la wi nou sou YouTube ok nou sou YouTube ok si w ap gade videyo sa ke videyo enstriktif sa ke nou ap bay la ke nou bay la bon videyo a te ka twò long so se se se sou kite yon lak kite yon like kite yon like. kito komante pataje enfòmasyon ok se tout sa nou.